Bondye beni nou moun mwen yo, bon nan lè sa m pote yon video pou nou se jis pou n kapab eseye libere espas ki kache anndan telefòn nou paske dè fwa nou konn eseye efase tout sak sou telefòn nan apèn nou voye 2 3 4 5 vokal yo di nou pa gen espas ankò Men se pa konsa w t achte telefòn nan. Men nou pral eseye wè ki sa ki koz sa. I gen sa ki rele almacén telefòn nan. An espanyòl li rele depo an fransè epi li rele an anglè used data. Sa vle di se sa yo dèfwa ki konn eseye plen nan telefòn nan. Nou pa konprann sa e nou konn gen pwoblèm ansanm avèk telefòn yo. Ebyen. Jan de bagay sa yo lè yo plen nan telefòn nan, ou mèt kwè m si w vle, ou pap janm ka jwenn yon solisyon ansanm avèk li si ou pa eseye swiv konsiy sa m pral moutre ou la a. Solisyon an pou jwenn nan me kòman ou pral eseye jwenn li. Me me kòman l ye. Ou prale ansanm avèk mwen nan meni, fap. Ou ale nan meni, ou rantre nan WhatsApp. Lè w rantre nan WhatsApp. Ou rantre dirèkteman pou fè yon travay spesyal pou libere anndan telefòn nan. Wè bagay sa yo ki kache nan telefòn nan ou pap janm ka jwenn yo ankò. Pou ki rezon m di ou pap janm ka jwenn yo? Paske ou te efase yo nan WhatsApp deja. Annou eseye pran yon egzanp. Tankou wè la, tankou wè non mesye sa li menm, ou wè l pa gen anndan l? M te efase tout sa ki ladan l. Men pa kont ke i gen yon seri de mesaj dèfwa ki konn sere anndan almasen telefòn nan oubyen anndan depo telefòn nan. Sa vle di, Otreman di anndan nanm telefòn nan. Lè l se anndan nanm telefòn nan, li fè nanm telefòn nan lou. Telefòn nan pa vle pale, menm lè w voye yon vokal, vokal la di e, e, e, espas, pa genyen espas. Poutan li gen espas ben, paske ou efase vid ou efase mizik. Kon voye yon de vokal, li fè w menm bagay la. Men ki sa k pase. Dèfwa i konn gen yon seri de mesaj, pa egzanp si yo voye yon mesaj ban m, m transfere l ba yon lòt moun, i vin pa yon mesaj senp ankò, i vin moute an odyo. Lè l moute an odyo, i konn kache anndan telefòn nan. E vin gen lòt grenn mesaj sms tankou ekri ankò tou ki kache videyo ki kache. Menm si w efase l sou whatsapp men l ap toujou rete kòm yon bagay ki ki pa janm soti vre. Men kisa nou pral eseye fè moun mwen yo. M pa konnen nan ki lang telefòn pa w la ye men nou p ap gade de lang. Nou pral eseye dirèkteman wè sa ki nesesè a, sa ki enpòtan an. Men kisa w ap fè. Ou wè 3 ti pwen sa yo ki anlè a? Men li. W ap klike nan 3 ti pwen sa yo. Men li. Ok ou klike nan 3 ti pwen sa yo banm eseye fè w wè l ankò men li 3 ti pwen sa yo ki anlè ou klike nan yo fap ok lè ou fin klike nan 3 ti pwen yo gade pou wè kisa l ba w ok ou wè kisa l ba w li ba w yon afich ki gen 5 eleman ladan l nan 5 eleman an ou wè new group anlè new broadcat E dezyèm, ou wè sa k rele WhatsApp Web a. Twazyèm, ou wè sa k rele Staten Mesaj. Katriyèm, senkyèm nan se li menm pou pran sa ki rele, sa ki rele Settings la. Se li menm pou pran senkyèm nan. Ok, ann ale, nou peze l pap. Lè nou peze l, ou wè sa ki an, ou wè Account premyèman, ou wè sa ki rele Chat dezyèmman, ou wè Notification twazyèmman, ou wè katriyèmman an, men li. Katriyèmman an se sa ki rele Data. N stokaj you zèt. Sa vle di an anglè se sa li ye. Men an espanyòl la pè di w kon sa se data almacén. Ok. Men an fransè li kapab di w data depo. Kounya ki sa w pral eseye fè? W ap klike sou li. Ou wè desen an tou menm si li pa nan nan menm lang ansanm avèk mwen men ou wè ti desen an. Ou klike sou li pap. Lè w klike sou li w rantre ladan n wè dezyèm nan pa pran premye a non pa pran premye a dezyèm nan kisa l di li di konsa stokaj yo z sa vle di e kote sa yo kote e bagay sa yo kache a ou menm ou pa ka jwenn yo an ale ou ou klike sou li n ale la ok wè lè w klike sou li ou wè. Tout moun ki eseye ki te ki voye bagay, bagay sa yo kache yo pa sòti. Ou menm ou te efase yo deja ou panse yo soti e pa vre yo pa sòti. Pa egzanp anlè a ou wè frè Kendy konbyen l pran? Li pran 4 pwen 4 megabayt. Lè moun nan pran 4 pwen 4 megabayt konsa li pran yon pakèt espas. Pou ki rezon li pran yon pakèt espas? Paske yon grenn megabayt egala mil. 1024 kilobaz lè li 1024 kilobaz konsa se erè li ye pou telefòn nan tanzantan yap moute yon lè la pèdi ou pa gen espas ou pap janm ka jwenn yo kisa wap fè pou ka libere telefòn nan men kisa wap fè gade byen pou wè ou byen ou wè ou wè gon gwoup m ladann ki pran ki pran 4 pwen ki pran 4 e ki pran 4 pwen 2 sak fè li ou wè se konsa li paske m te efase ladann deja sil pa te efase ladann deja bon telefòn nan te ka eseye bloke sitou pou moun ki nan gwoup yo moun ki nan gwoup legliz yo. E telefòn yo ap resevwa mesaj chak jou, e pa tout mesaj ki efase vre, m sou ta va efase tout. Men kisa w ap fè, wè, m ale anlè a la, m klike, m klike nan, nan, nan moun ki anlè a la, wè, m klike sou li, fap. Lè m klike nan li, kisa l di m? Li di m konsa y genyen 46 mesaj ekri ki kache, epi lè nou desann pi ba a, gade, e, e, e, eseye fon ti, fon ti gade, gade pi ba a, wè, wè konbyen odyo? Li di w konsa m genyen 102 odyo ki kache. 102 odyo sa. Wè i pran anpil espas. Konnya kisa m pral fè ak. I pral di pou m sa free up spas. Sa vle di libere espas telefòn nan. M peze l. Konnya lè m fin peze l. Konnya m pa bezwen kwoche an ankò paske kote ki gen pwoblèm yo i tou kwoche. Ou wè sa kwoche an vè. Ou wè anlè a menm i vin kwoche tou an vè. Konnya kisa l di m. Li di m konsa èske m ap di lèt. M di wi. M peze l. Lè m di lèt konn e pa l ban m yon afich. Afich sa e di m konsa, l ap tou retire konvèsasyon m sot fè avèk moun nan kounye a. Sa vle di bagay m sot di avèk moun nan kounye a l ap tou retire l yon fwa. Si mwen menm, konvèsasyon m sot fè avèk moun nan m fini, m pa bezwen mesaj yo ankò, m p ap peze sa non. M p ap peze l, m ap tou peze sa, lè sa tout ap efase yon fwa. Tout ap efase yon fwa. Sa vle di ni sa ki te kache m pa te wè, ni sa m sot li deja yo kounye a y ap efase yon fwa. An n ale. Men li la, i efase. Sa vle di la, i libere. Ou pa wè non frè a anlè ankò non. Ou wè kounye a se Iglesia Nueva Uncion ki anlè. Kounye a nou prale. Kounye a me, m peze Iglesia Nueva Uncion. Kounye a yo di m konsa gen katòz mesaj anndan l ki kache, epi genyen e uit mesaj odyo ki kache. Ou wè l wi, uit mesaj odyo. Ok kounya kisa map bezwen fè m ale la ankò m peze menm bagay la kounya la lèm fin peze ou wè it tou it tou kwoche sa ou m bezwen an yon fwa sa yo ki an dezòd la ok kounya m peze pou m di lèt kounya si sa ki anndan almasèn nan m ta vle di lèt sèlman m pa ta vle di lèt konvèsasyon ki gen sou gwoup la kounya la si m bezwen yo pou m tande pita kisa map fè map kwoche sa kounya lèm kwoche sa konvèsasyon kap fèt kounya a yo pap efase. Kounye apre sa m peze sa. Lè m peze sa, lè sa, m pa efase mesaj ki sou gwoup la non. M fa, m efase sa yo ki anndan almasèn nan. Se konsa li ye. Si tout fwa gen yon bagay ou pa konprann, pa ezite poze m kesyon nan kòmantè la. Ou mèt ekri m nan kòmantè anba, ou mèt di m, Frè Azè, gen tèl bagay m pa konprann nan epi m ap fè videyo a, epi apre sa m ap. Map voyel pou ou. Ou pa bezwen fè kòmantè a sou WhatsApp non, ou pa bezwen pozem kesyon sou WhatsApp, ou mèt fèl anba video a menm, map wèl apresa map eseye baw repons lan de une a de ok pa gen pwoblèm mèsi, se zanmiw frè a tchaw ok pa gen pwoblèm. Bienvenue sur le plateau international de Glovis FM avec la chaîne YouTube de Jeff T Embraza. Alors pour rester connecté avec nous, il faut abonner. Eme e sone la notifikasyon pataje pou n rate oken de sè vide.